Bonsoir dok kom nou t di li premye pati emisyon an nou t pral pale de bagay zen kap pase nan kesyon showbiz nan milye atistik ayisyen an donk m kwè yonn nan gwo nouvèl ki fè gwo gwo bri bèt so nan semèn sa mwen w sot voye yon foto ban mwen la Son kesyon de Miss Tijan. Miss Tijan ki fè gwo mennaj la. Tou nèf. Donk li ta bon pou ta bon pou ta rakonte moun yo ki sa k pase ki fè ke Miss Tijan jodi a retwouve l avèk yon lòt mennaj, yon mennaj tou nèf ke l prezante bay tout peyi a bon bèm sak pase sak pase konsa la sa kap fèt konsa avèk nan kesyon bay Mister Jacques. Monchè map di w map raple w kòman pèp lan map di pèp lan kòman bagay lan komanse Fantom ki pral fè ki pral fè sòti on fim ke lap sòti. Misye kanpe byen serye la bagay konsa la misye ap di moun yo komanl renmen madanm li e se manman madanm li ki abiye li tout bagay konsa la epi tou animatè a ap byen fil ansanm avèk fantom epi tou misye di bon fi sa tèlman son bèl grenn fanm li li tèlman renmen fi an e ke nou anonse li ke li pral marye avèk dam nan oh oh Hee le lendemain Misty Jean parèt byen serye tout jan sa bon m tande Fantom di ke l pral marye avèm bagay konsa ebyen Fantom gen nouvèl pou ou tande mwen menm la m pap marye avè w paske m pa renmen fason wap trete m la pase m gentan gon lòt nèg bon tout moun ta panse sa fini la oh oh pitit ou konnen nou menm ayisyen nou renmen zen monchè Gon seri de jèn jan tankou nèg la planta, rigolo, ka moun nan ye bagay konsa ki fini pa wè kiyès ki fini pa wè kiyès moun nan ye ou an konprann epi yal gade pedigri moun yo epi tou monchè mesye yo al tonbe sou foto kote nou wè ke misye son bon masi madi ke misye ye e pèp lan kap koutem nan la M garanti nou n ap wè foto yo paske Misty Jean se yon pèsonaj piblik li ye. Donk nou konnen paparadi tout bagay konsa la tankou mwen menm dayè kankou nou menm fòk nou pa fantom se bagay pa nou ou konprann donk fòk nou pwoteje l tou donk n ap voye n ap gade sou chèn youtube lan n ap pral gade pou n wè foto jenòm nan E tou a nou menm pou nou di, konnen, se nou pral jije èske misye son Maximadi. Èske Misty Jean t ap kouri pou larivyè epi tou l al tonbe nan lanmè? Son panse, Jim. Èske se sa k rive Misty? Monchè map gade foto yo la e sa son bagay ki vrèman ka bon kesyon n ka poze tèt nou la premye kesyon an eske Miss Ti Jean te okouran ke misye te nan mouvman sa yo paske m wè jèn gason an nan foto a nou wè Miss Ti Jean kap bloti kò li la ou konprann Ahh an bon demwazèl nòmal avèk jenòm nan epi lè n gade nou wè pi ba sou menm foto a nou wè jèn gason an li menm k ap blòs kò li avèk yon lòt jèn gason donk sètadi ke vwala ke malerèz lan malerèz lan kite jenòm nan e vwala ke l al ramase l avèk yon On nèg ke n ta ka di an bon kreyòl ki kòmsi nan kwaze epe, nan fwote moustach. Bon, èske Misty Jean li menm. On pederas. Èske Misty Jean pa bliye danm sou se yon bagay ki vin trè alamòd wi sè dènye tan nan le sans ke sa yo rele yo gen yon jan yo rele sa bò isit wi kòmsi yon moun ki pa gen syans. Koman rele sa? On bi. Bon, pa bi non, mkwè yo rele sa queer, on bagay konsa. Vwa, wi se sa, tèm nan se queer, dan l sans ke se on moun ki, ki, ki pa nesesèman gen, gen, gen on kote l kanpe. Ou konprann? Sètadi ke otan ke li ka gen de relasyon eteroseksyèl, konsa tou l ka gen de relasyon omoseksyèl, otan tou ke li menm tou l ka an relasyon avèk on moun ki omoseksyèl. Ou konprann? Menm si se de sèks opoze.
Li biseksyèl tou. Bon, kounye a yo vin biseksyèl nan sèns la di ke son moun ki nan tou de. Men sa a, li vin gon ba aspè spesyal ladan li, sètadi ke moun nan pa nesesèman kanpon jodi a l sa, demen l sa, semèn sa l ka sa, ou pral jwenn ak yon lòt moun ki pa sa tou, bon ki pa sa tou, bon li adapte li. Donk se yo gen yon nouvo tèm kounye a ki rele queer Donk, èske Misty Jean se yon kwe l ye? Èske se yon moun ki pa gen pyès pwoblèm? Sètadi ke kèlkeswa kote w kanpe a, ou menm depi w ale nan sans li, l ap kanpe avè w. Sa w vle di non? Sa vle di moun nan li menm kankou li gen dwa kanpe avèk yon moun ki etewoseksyèl li pa gen pwoblèm, li ka kanpe tou avèk yon biseksyèl li pa gen pwoblèm, li ka kanpe tou avèk yon madivin epitou l pa gen pwoblèm? Egzakteman, egzakteman, egzakteman. Donk fò Misty Jean ta vin klarifye pou piblik lan la a paske kanmenm son atis ki gen anpil fanatik k ap swiv li e e pa bliye nan je piblik lan tou Misty Jean kòmsi reprezante sa ta kab rele yon sètèn ta ka di chastete.
Lòt kesyon m ta renmen poze an tou Paske lè Fantom ap fè ap fè ap fè entèvyou an avèk jenòm lan, Fantom di ke li menm li pa gen pwoblèm sèke nan moman la a li fin wè les sept couleurs de l'arc-en-ciel kounye la li damou avèk Misty kounye la l poze li pa gen okenn pa l ap fè ankò paske se Misty ki fanm pa l lan. Misty te gen dwa potko poze. Bon si apre Misty vin wè kankou komsi Madoul te pran nan fo dan, li te pran nan.